Kafou Duvivye, anfèt se zòn Duvivye men anfèt nou pral fè yon ti pale la avèk kominote an men sitou reprezantan anndan kominote oubyen òganizasyon vrèman ki rele KRD. So ki fè ke avèk nou jodi a nou gen 3 manm KRD e nou kwè yo, n ap wè yo la a. N ap di premyèman nou gen Taïno avèk nou, nou gen Gérard avèk nou epi nou gen Salvatore avèk nou. E sa nou pral fè, nou pral gade 3 gran aspè, 3 gran liy nan rankont sa a, nan ti echanj ke nou pral fè la a. Se ke nou pral gade KRD jodi an, kontèks, sitou nan kontèks e kote peyi sa a ye la a jodi an. Sa vle di òganizasyon an anndan yon pi gran espas, sa vle di òganizasyon an k ap fè fas avèk difikilte l e tout kesyon sa yo. Anvan nou ale dezyèm pwen an, nou pral gade sa ki mennen KRD la jodi an. Epi twazyèm pwen an, nou pral fè yon ti koudèy sou enpòtans kesyon òganizasyon sitou nan kontèks istorik sa. So, ban nou, pou n pa pèdi twòp tan. Nap di Taïno bonjou kòman w ye la jodi a? Wi nou anfòm,
kòm Hans di deja nou m se Taïno m se yon manb òganizasyon an nap fè òganizasyon depi depi anpil ane deja e ke nou tap fè yon ti pale de KLD, KLD se yon òganizasyon

Moun nan ap di ba yo pa fasil ditou, sitou nan kontèks nan revèle jounen jodi a, paske kare de entèpretasyon li pa, li anndan peyi a, donk lap fè fas avèk tout yon seri de pwoblèm, ke peyi a li menm ap kòmanse ap fè fas avè yo. Donk nou, e nou la, nou, nap travay, nou toujou reyini chak samdi, epi nou toujou ap devlope lespri de solidarite, lespri de.

yon espri kominotè, rasanble popilasyon nan diferan katye ki fòme Tivivye pou te kab eseye yo fè yo konprann pou yo vin pran tèt yo an chay o depa, pran tèt yo an chay pou yo kab fè devlopman kominote a men nòmalman e pwoblèm peyi a, devlopman kominote a pa ka fèt an deyò de pwoblèm peyi a an jeneral Donk, se fè Payède gen yon istwa ki travèse anpil istwa, kote ou konprann gen anpil bagay ki fèt. Men, e ke jounen jodi a tou, nou rive nan yon moman kote peyi a nan yon seri de sitiyasyon. Donk, yon seri de ide ki pa travèse, ki pa pran, ki fè ke Kayède, menm si l la, l egziste.
Ban m yon ide, ban m yon ide ki pa pran. Lè w ap pale de ide ki pa pran, ban m yon ide ki pa pran. Yon ide k pa pran, sè ke se popilasyon an poko pran tèt li an chaj. Se se ide fondamantal k a ede, se pou pran tèt an chaj pou devlope. Bon, se sa ki difisil pou fè, li fèt an, paske, ou konprann, gon ide ki pa travèse, ki poko travèse. Sosyete a, se ke sosyete a konnen y ap vin fè pou li. Pati politik, òganizasyon ap vin fè pou li. Men, malgre ke nan lit ka ede, y ap montre ke se popilasyon k pou fè pou tèt li, popilasyon an poko rive nan.
Li poko rive nan pwen sa. Nan pwen sa. Trè byen. Ankò, e n ap retounen ankò, nou gen avèk nou ankò Salvatory. Salvatory, ankò n ap rete sou menm kesyon an, menm si. w ap adisyone sou 2 moun ki deja pale, men ankò kesyon an se KRD nan kontèks istorik sa a, kontèks istorik peyi sa a anfèt, pwoblem, pwoblematik sosyetal la, kòman l aji sou nou e nou menm kòman w wè kesyon sa a? E pou m renchéri a Gérard, ok, e nou menm nan KRD, nou kwè ke se popilasyon an ki pou tounen ko-aktè lavil pou li kapab. patisipe e nan chanjman sosyete a e nan chanjman pwòp tèt pa nou tou ok donk sou pwen sa a jan Gerard tap di lide a pa vrèman chita li pa vrèman e travèse moun yo se paske KRD li li rantre an konfwontasyon avèk yon plan ki pi global anndan sosyete a kote politik la menm. li gen yon plan pou l depolitize l ta kapab di popilasyon an. Donk se se prensipal m ta kapab di w e obstak ke nou resevwa. So nou ki fè ke si n ap fè yon evalyasyon de Kayande w ap wè ke Kayande gen yon bann aktif ok e ke li rive genyen pa rapo a yon seri de pwojè kominotè ke li te fè avèk dot patenè. Men kounye an lè w ap gade an tèm de e. Lè w gade patisipasyon manb yo nan mouvans e òganizasyon an, w ap wè li yon ti jan manke paske jisteman moun yo poko vrèman konprann e aksepte lide ke se yo menm ki aktè pwòp e chanjman pa yo. Jera, pou m retounen sou ou byen vit, e m panse ke youn nan bagay anfèt avèk tèm ke nou fèk sot mansyone la, nou sitou nou 2 chita sou li, m panse Taïno mansyone l tou, Men tèm ke fè ke Salvatore fèk mansyone an, kesyon mwen mwen ta soulve sè ke èske sitiyasyon ekonomik sa a, èske sitiyasyon ekonomik sa a pa reyèlman kreye yon depandans anndan peyi an e depandans sa a li aji sou mantalite moun yo,

Duvalier a sa pat bon. Yo pat tolere sa. O kontrè ou ap pèdi lavi ou konprann sa m di ou di ou konprann. Yo pat tolere òganizasyon. Donk de 1804 jiska Duvalier chute tonbe nan Claude Duvalier pa pèmèt òganizasyon. Donk lè apre Claude Duvalier ap vin gen òganizasyon ki reparèt ou konprann e ke tout moun. dakò fò yo òganize eksetera pou kòmanse gen komite katye kòmanse gen yon seri de lòt òganizasyon ki parèt donk pral sa yo pral ralanti kesyon sa pouke fondamantalman yo pat poze kesyon diktati Duvalier a ou pa pwosè Duvalierist la pat fèt Pi fò, pi fò, pale yon ti jan pi fò. Pwosè Duvalierist la pat fèt sou plan politik, sou plan ekonomik. Se menm rejim tradisyonèl la ki vin reprann piske pat gen òganizasyon ki te gen fòs, ki te kab te kote te gen altènativ popilè vre. Te gen yon radbòl, yon ralbòl de diktati a, ou konprann? Ou wè gen yon eksplozyon, ou konprann? yo kont makout la etc gon eksplozyon kòt la men pa t gon altènativ ki te prepare pou ranplase e l ta kab fèt apati de òganizasyon sosyete a la baz. Eske w ap di m la ke an vi de bon ou gen dwa di prèske 2 syèk la sosyete an poko boujonnen li poko kreye dè òganism anndan sosyete a kote moun òganize vre kote moun ap panse avèk yon mantalite souvren, sa vle di ke nou nan yon peryòd anbriyonè, nou nan yon peryòd kote ke tout bagay kòmsi ap fèk ap derape, se sa wap dim? Wi, men rejim tradisyonèl la pat pèmèt sa fèt. Wi. Te gen tantativ.
Wi, wi. Ou konprann?
Men, yo, yo dejwe, ou konprann? E sitou, se lè gen, ou konprann, entèval ant 2 gouvènman, eksetera, tantativ sa yo vle parèt. Men, kou gouvènman yo monte, yo kanpe te sou sa. Paske, diktati a te fò sou pèp la, epi se gouvènman yo pa pèmèt sa. Ou byen, si yo vin tolere plis ou mwen, kòm sou plan entènasyonal, y ap pale de sendika, men se de sendika ke yo kontwole, finalman. Donk, kote sendika a pou egziste, yo pa t ap kontwole, bon, yo va elimine yo, ou konprann, se te yon pati, se te yon pati. Epi bay peyizan apa ke peyizan yo te òganize pou yo te fè mouvman, mouvman ame yo te rele yo. Men yo pa te mouvman ame yo kraze yo. Men menm kako peyizan yo te kraze an kako men an kako se gran pwopriyetè yo, konprann, se nè ankò ki òganize kako, òganize pikè. Men pezen an poko janm òganize de fason otonòm tou. Donk yo pa pèmèt ke pèp la òganize. Ou konprann? E lè, ou konprann, okipasyon amerikèn nan vini, li ranfòse kesyon sa a, ou konprann? Paske li sèvi, li nan enterè l pou l ranfòse kesyon sa a, ou konprann, kote de gouvènman l ap tolere, ou konprann, e mwen ti efò w fè tou, li retire w, eksetera, avèk lame l te genyen. Donk, pèp la pa janm òganize. pa gen yon culture d'organisation. Donk lè l pral kòmanse reprann avèk apre Duvalier, donk lè lè Aristide ap monte eksetera anvan tout pèp la ap òganize plizyè kote men avèk Duvalier lè lè yo fè koudeta kont Aristide kont Aristide se se se sa ke ou konprann? kraze pèp la. Se youn nan bagay yo vize, se kraze, kraze mouvman pèp la. Wi. Sitou ameriken.
Sitou ameriken. Wi, favorize tout yon seri de moun ki te òganizasyon, mete yo deyò, mete yo deyò eksetera. Donk kraze mouvman an jeneral. Donk mouvman li se sa k vin rive. Donk lè kounye a ide sa a, paske ide a pa pran tou, pa jèmen nan sosyete a, ke pa kab se òganizasyon pèp la ki pou bay yon fòs ki pou bay pèp la yon fòs se li kap pèmèt li ou konprann aswa yon kont pouvwa pou kab reziste fas a yon gouvènman donk kont pouvwa sa li pa kab e lè apre Duvalier yo vle vin mete li e ke moun e pèp la vle se òganize konsa yo fè tout kalite bagay pou te vin wè kounya. Ou nan peryòd Aristide lan kounya? Wi, apre Duvalier, yo fè tout bagay pou te yo kraze l apre Aristide la.

de depandans, kòman ke li aji nan lokalite sa a e sitou nan òganizasyon an, nan karyè li? Bon, nou konnen ke anpil nan mizè. Toujou gen yon sou-pwodiksyon kote nou. E pèp la sitou nan lokalite a te gen yon konpayi Asco ki t ap travay, ou konprann, menm si te ap esplwate moun yo seryezeman men te gen travay, te gen yon, ou konprann, moun k ap travay. Konpayi sa a. Bon ameriken vin kraze li menm si ayisyen te vle reprann li men ameriken pa bezwen paske kounya ameriken vin ap fè sik se li kap voye sik ba ou li pa bezwen ke ou pwodwi sik ankò men li pap vin pwodwi sik lakay ou li pa bezwen ke ou menm ou kontinye pwodwi sik pa ou menm. Men l aksepte l kay vwazen an?
An ti kantite kay vwazen an tou l kraze an gwo. Paske, te gen yon sitiyasyon kote vwazen an te pi devlope, vwazen an t ap esplwate ouvriye agrikòl ayisyen an tou, ou konprann, nan kann nan, e ke vwazen an kenbe l, men l diminye seryezman. M ap di w ke, si m kapab di w sa, se ke Ameriken peye de fwa plis. pou suk dominiken an ke mache an ap bay bon m pa konnen si lap fèl jodi an men jiska 2013 2014 sa te vre e ke l peye 2 fwa plis sa vle di ke li sibvansyone l pratikman.
Se nan politik li. Wi. Si li kraze w, e ke li menm lap fè suk, li gen pou l fè mayi, mayi a kap fè suk, se li kap pwodui suk pou voye w ale. Se sa.
Depi li kab fè yon bagay lap voyel ban nou li pap vin fèl lakay ou yon moman epi li menm li pap asepte pou fèl
Sou l bloke w. Piske depandans nou an vin gouvènman nan te vin tèlman depandan de ameriken ekonomi nan bese preske se yo ou konprann n asiste men nou rete asiste pou fèl bon.
Ann fon ti tande Taïno paske m ta renmen paske nou pral retounen sou ou talè lè nap derape sitou sou fòmasyon òganizasyon an. Bon Taïno, anfèt menm kesyon an men ou menm si w vle w gen ou gen tout èl score pou w adisyone epi etann li kote w vle wè. Wi bon se se toujou sou menm lide yo ke ke nou prale. Nou wè anndan peyi a gen yon volonte pou kapab kraze òganizasyon ki prezime otonòm, serye, alò ki kòm si ki prale a kote kouran de leta sa ki etabli an Ayiti a. Donk nan sans sa nou menm KRD pa epanye de fenomèn sa. Pa egzanp nan kominote a nou wè gen yon emèjans de yon seri de lòt òganizasyon ki mare nan pye tab yon seri de dirijan donk ki pa reyèlman yon seri de gason ki otonòm k ap defann enterè kominote a. Bon bon nou kap di an gwo e alò Kaïde li menm nan premye fwa Kaïde ap parèt te gen anpil difikilte kòm Gerald di li sou peryòd diktati a men nou kap di se apre Duvalier fin ale ke fòmèlman Kaïde pral kòmanse kòmsi sou ap reyini e pou nou di Kaïde li menm li ede moun nan kominote a fin ka di manm li yo se devlope lespri kritik parapò a dirijan yo e parapò avèk yon seri de òganizasyon k ap vin etabli nan plèn nan. Epi tou se pèmèt moun yo tou òganize yo kòm komite pèch, komite plantè, komite alò tout fòm òganizasyon jan Jera di la pou k ap kreye. yon kontre-pouvwa k ap fè revandikasyon k al nan sans enterè majorite moun ki anndan peyi a. Donk, an gwo, nou kab di se sa k ap detounen toube liy sa a. E jiska prezan, malgre tout pwoblèm kòm sa n ap konfwonte, nou kapab di nou toujou kenbe liy sa a jiska prezan anndan òganizasyon an. Lòt bagay ke m ta di tou, m panse e. Nou wè yon seri de jèn la.
Anndan òganizasyon an? Yeah.
Bon, e fò n di sa tou, e KED tou gen yon politik jenès, paske nou kwè nan sa. Kòm òganizasyon an li menm, e nou kwè se jèn yo ki kapab e nan anndan òganizasyon ki kapab ranplase moun ki prale yo, e ki kapab tou e patisipe nan mouvman pou libere peyi a don e. Dosye Deba, Nan sans sa, Kay de Tiyonm kòmsi li toujou ouvè avèk tout jèn. Se pou sa nou fè yon seri aktivite. Kan dete, nou konnen mete kòman nou te ka di sa, yon atrapaj sou pye. Nou mete yon seri aktivite pou kapab atire jenès la vè òganizasyon pou kapab vini tande epitou si l konprann tou e pou l anbrase lide Kay de a pou l ka pote ale pi lwen toujou. e ke an sa ka rive donk se nan sans sa kòm se ou wè gen kèk jèn yo toujou e bon malg alò malgre sa sa difisil wi paske gen anpil jèn tou ki panse kòm se kòm se òganizasyon se dwe sèvi yo men pito ke yo sèvi òganizasyon an men ki nou pral rantre sou sa a la fen antouka e Salvatore fè dènye pwen an ranmase fon ranmase avèk tout sa k di deja a. Paske pa bliye sa n t ap pale vrèman se te kontèks ekonomik lan, jan l afekte òganizasyon an jeneral e kòman li menm l afekte nou an patikilye. So, fon ti ranmase pou nou, pou n ka antre nan lòt pwen an. Wi, mwen m rete kwè e si gen yon seri de pwoblèm, obstak si n pa t rankontre yo sou wout nou, nou te ka pi lwen kòm òganizasyon. E jisteman, e kesyon aplikasyon politik neoliberal yo nan peyi an vin kreye yon relasyon de depandans, ok, ki vin fè ke moun yo santi yo dezame, e ke moun yo vin pi pòv tou. Donk, se sa ki petèt anpeche yo e panse gen lide ke yo ka pran tèt yo an chaj. Ok? Donk, se youn nan e kesyon ki. esplike e boujonman e òganizasyon abolotch yo ke Etay mwen tap pale talè a, se youn nan rezon e ki fè sa. Men lè nou ap gade tou de inisyatif ke KRD te pran nan fen ane 90 yo, kote li te e nan mitan, ant mitan e fen ane 90 yo, kote li te pouse abitan zòn nan monte a travay tè ke e e tè ki te a la dispozisyon ASKO, ke Jilè tap pale lè Ameriken te fè fèmen ASKO. Donk nou te. òganizasyon te pouse moun yo amande travay tè yo, men se te yon inisyativ ki te vrèman, m ta kapab di w, e peze sou ekonomi zòn nan, nan yon sans alepòk. Dayè, Crest de Soleil te konsidere li menm kòm yon ti grenye k ap founi yo manje. Men ou wè, e alalong, E kapasite de pwodiksyon zòn nan ap diminye. Mwen menm se ki di, se leksperyans ke mwen viv. E konkrètman nan zòn nan kote gen de moun ki ap travay tè a, men kou gen yon mouvman kote li oblije vann tè a pou fè yon ti kòb touswit, ou wè menm li menm ki travay tè a, li sou vann tè a. Ou konnen e tè yo, le fèt ke se e leta te mete a la dispozisyon ASCO. pou ki direktè lè aske vin fèmen ki vin an konfli tou e tè leta men gen de se de gwo gran pwopriyetè e nan peyi a kap reklame tè yo de se gran boujwa e pa egzanp nou ke tè yo se tè lye e anke ke tè yo se tè leta yo e efektivman donk e pa rapò a konfli sa ou konnen ke menm moun kap travay tè a ankò li plis sou debarase l de tè a olye ke l kenbe l kòm aktivite prensipal ki te kapab e pèmèt ke li avan. Se pou se de bagay ke nou releve nan eksperyans ke nou fè, ke nou fè nan zòn nan. Men tou sa li gen rapò a yon vas plan tou kote e o nivo entènasyonal yo konsidere nou kòm kote pou gwo peyi yo vin devèse pwodiksyon yo. Donk yo pa twò gen enterè ke yo menm yo gen kapasite pou pwodwi. Donk se se tout anje sa yo ki genyen e ke KRD li menm li oblije ap. Anpil fwa sa vle aji sou moun yo. Ou konprann? Donk, se pa de bagay ki fasil. E se sa k fè, w ap wè ke òganizasyon an, li, li gen de lè gen de bese leve, gen de lè de bagay yo pa ale twò byen, gen de lè tou w ap wè e parapò a petèt de, de koperasyon ke nou jwenn, w ap wè kòmsi plis manm afiliye. Men gen de lè tou gen, gen vreman, gen vreman. nivo avan an bese tou. Men yon bagay
pou m ta ajoute tou paske lè ASKO fèmen e ke l kite tè yo, ou konprann, li pa okipe yo, tè yo rete vid e ke KRD mennen yon kanpay nan tout nivo, ou konprann, kontakte INARA, epi mobilize abitan yo pou yo monte travay tè yo. Sitou ansyen koupè kann, ansyen marè kann ki te ap travay tè yo epi abitan kann zòn yo tou pou te monte travay tè yo paske tè a pa kab ret la epi moun yo pa gen okenn dedomajman yo te jwenn de asko fèmen an etc. Apre a, lòt moun yo te monte, sa te bay, ou konprann, se sa k, sa te bay petèt yon, yon, yon, yon lòt vi, ou konprann, plis ou mwen. Yon elan. Yon elan nan sosyete a. Men, fas a pwoblèm sa a tou, natirèlman gen tout pwoblèm, paske gen yon pwoblèm e presyon demografik la, sou Pòtoprens, fè moun ap sot nan tout peyi vini, y ap monte sou, ou konprann, plèn nan, presyon demografik la vin fò sou plèn nan. Gon pwoblèm ke yon bagay leta tolere, ou konprann se yon bagay ke leta tolere la jistis, yap pale de jistis isi men la jistis la tolere e ke nèg yo gen tout tout jistis la nan men yo fè sa yo vle ke dilè tè kap monte sou tè pran tè ou konprann pou nenpòt tè an monte sou li pou kraze agrikilti a gon bagay tou ke leta pa konsidere jan peyi a yap pale de agrikilti men yo pa pwoteje plèn yo. ki kab konprann se yo ki konprann ki tè pou fè agrikilti a nòmalman. Donk yo pa pwoteje yo. Donk sa fè ke moun yo monte sou tè yo men sa te bay yon elan. Men avèk sa, presyon demografik la, presyon dilè tè,

Kesyon avanse. Reklame kesyon an. Nou santi ke, ou konprann, pa gon akonpayman leta te fè pou pou bay agrikilti a sa yo, pou ta akonpaye moun sa yo. Malgre ke efò ke n fè, traktè eksetera, men nou pa leta, nou pa, ou konprann, nou pa gen pi, nou pa yon pisans eksetera, nou manke kad eksetera, fè ke pwoblèm yo, ou konprann, menm lè yo poko

Ou konprann? Vin defòme kesyon Kayede a, donk ou pa pran sa, ou konprann, ki fè ke Kayede bay Kayede anpil pwoblèm.
Bon, nou deja fè prèske 25 minit nan sa a. Sa m ta renmen w fè, kòm ou deja fè yon kout pye ladan li, se bay, anfèt ou menm kòm fondatè, E se sur ke avèk plizyè lòt fondatè, konsepsyonalizasyon e pou mete KRD sou pye, epi Wafon kòmanse antre sou, epi lòt mesye yo adisyone tou, sou istorikman sa nou fè nan kominote an, jan w sot bay youn nan egzanp sa yo. Men, pou ki sa KRD? Pou ki sa Komite Relèvman an Duvivier?
Donk, imedyatman, menm anvan pou te prepare, Jan Klod tonbe Jan Klod la malgre te gen yon represyon nan katye a malgre te gen yon represyon nan katye a kote anpil jèn te pèdi kè yo te pèdi lavi yo ou konprann nan rezistans a Duvalier men te gen yon koran ki t ap vin devlope e legliz te patisipe ladan l tou ou konprann pou jèn yo t òganize men yo pa t kapab òganize de fason politik donk depi 1980 Nou konprann? Yo pa t kab òganize de fason politik ouvèt. Ouvèt, wi. Donk, yo òganize de le katye ki pou fè, ou konprann, yon seri de bagay kiltirèl, ou konprann, ki fè yon seri de bagay, ou konprann, pwofesyonèl, ou konprann, atizanal, bagay kon sa. Donk, yo te, te gen elan sa a, te gen elan sa a kay jèn yo pou yo te òganize kon sa. Malgre ke represyon ki te gen nan katye a. Te fè anpil paran, ou konprann? Renka, te fè anpil moun. Sa pral peze menm jis sou Kaede tou. Paske lè yo te fè yon represyon politik konsa, represyon ki te nan katye a, premye jenerasyon moun k ap konn li an, an, ou konprann, an kantite. Paske te gen, ou konprann, de, de, de moun ki pral atè li. Se premye fwa yo pral nan rekreye tout filo, ou konprann, nan katye a. Ke se yo, ou konprann, ki. ki vin antre nan mouvman se yo ke yo disparèt nan revolisyon 68, 69 ou konprann, donk sa make sosyete a, sa make moun yo ki vin reka ou konprann, ki vin reka ou konprann, paske gon moun ki menm te menm demòlè ou konprann, erezman pitit pa l yo pa t al lekòl san pase yo t ap disparèt, donk sa montre w kouman rejim Duvalier a e sa te make katye a, sa te fò sou yo, men lè n ap vini kounye a avèk. Mouvman sa a, jèn yo kòmanse òganize. Se nan menm elan sa a, KAED parèt. Li pa parèt kòm òganizasyon politik, li parèt kòm òganizasyon kominotè, kote n ap defann dwa moun, wi, n ap defann pou jije, ou konprann, ansyen kriminèl, n ap defann pou konseye de bagay, pou dwa moun, n ap defann. Men, n ap ankouraje ke moun yo pwodui, ou konprann, n ap kreye koperativ. N ap fè asanble katye, kote n al debat kesyon avèk moun yo nan tout katye. Vin gon kouran. Bon, nòmalman tou, piske nou te vle fè bagay la pa t politik, donk te gen ONG tou ki nan kèk pwojè tou. Men, nou menm nou vle vijilan, pwese pwojè nou genyen, se pa pwojè moun ap vin pote ba nou. E ke n ap dirije yo pou chak pwojè ta kab fè n avanse. men sa pral bay yon lòt pwoblèm ankò ou konprann piske òganisasyon sa k ap trete kesyon yo de fason ou konprann lè n jwenn yon bagay nou di men tan kòb men sa n ap fè avè li epi òganis yo pa janm gen anyen pou repwoche nou nou fè yon rapò men men ki jan nou transparan nou transparan men sa deranje yon seri de lòt moun ki ta vle ou konprann yon seri de lòt òganizasyon. Lè tou pa gon kouran nan sosyete a, ou konprann, nan òganizasyon, nan moun politik, paske tout moun politik yo vin wè yo pral pran pouvwa. Yo pral dèyè pouvwa, tout moun se sa, men yo pa wè òganizasyon alabaz popilasyon an, ou konprann, pèp la, yo pa wè sa. Donk sa kreye yon presyon, yon fason pou w ap vin izole. Piske ou poko konstwi. Ki altènativ pou pèp la? E kòm wap izole konsa, ou konprann, donk sa vin kreye yon seri de pwoblèm. Men, nou toujou kenbe, ou konprann, liy nan e nou panse ke pa gen asòti de la, se pèp la ki pou òganize, se pèp la ki pou pran tèt li an chaj, men fò w ede li, e sa atravè.

E altènativ, yon altènativ de chanjman. Kouman ke moun nan pou men pou yon vi miyò. Nou konprann? E kouman ke wap vin ede yo nan vi miyò sa. Se sa k kapab degaje yon kouran politik ki kab vin pran chanjman, pwoblèm chanjman an men. E se sa. E non pa tankou yon zanmi te konn ap pale cheve sou la soup. Sa vle di yon seri de nèg ki bezwen yo bezwen ateri sou tèt pèp lan. Wi, men se sa kap bay de vrè ou konprann se sa kap fè ke gen kokoray se sa kap alimante pati politik yo se sa kap alimante de vrè pati politik ki yon lè kapab pase nan òganizasyon alabaz lan òganizasyon alabaz yo ki kap bay òganizasyon politik paske òganizasyon politik yo konprann se yo ki pral fè pou òganizasyon alabaz yo men se pa òganizasyon alabaz yo. pa egziste.
Wi.
Men, kòm tandans lan fò nan sosyete a, ou konprann, chak moun wè ke gen lè se fò gon bagay anlè, se anlè a, ou konprann. Non, gon rapò dyalektik, se vre. Wi. Men rapò dyalektik la, si baz la pa egziste, li pap bay anyen. Ou konprann? Li flotan.
Li flotan.
Bon, se sa ki rive kounye a. Se sa ki rive kounye a. Donk, pa gon apui anlè tou. Ou konprann? men pa gen yon lòt bagay tou, paske eksperyans KRD a e lòt eksperyans montre ke l toujou posib pou antre nan pwòp la, menm eksperyans pwòp eksperyans pa w, montre ke w toujou kab antre nan pwòp la pou chanje. Men, si pa gen yon bagay, ou konprann? moun ki pwogresis yo, majorite, ou konprann, siyifikatif, ki wè ke sa, se sa ki pou fèt, e k al fè travay sa a, e pou degaje yon bagay ki ofiramezi, ou konprann, nou pa, l ap difisil, n ap, n ap anpil tan pa reyite, pandan ke n nan yon sosyete, ou konprann.
Ou antre nan twazyèm pwen an la, m pa ta renmen w antre twòp nan pwen sa a men m konprann sa w ap di an. An nou wè si n kapab omwen kontinye pale moun yo de travay KRD ap fè istorikman an. An n pran yon peryòd byen patikilye ki afekte KRD nan yon sèten sans, pa vre? Peryòd, peryòd Aristide la, sa vle di peryòd Lavalas la. Nan, apre Aristide monte an 91, se si ke gen moun ki ta renmen.

nan eleksyon Aristide an jeneral, konprann, mwen te patisipe, men m te konprann, konprann, anpil moun te konprann ke se a la diferans de lòt òganizasyon, nou te toujou rete otonòm, e gen anpil moun ki te konprann ke, konprann, ba yo ta pral poze a la baz, se òganizasyon a la baz, men nou wè se.